Depòtasyon Matyas se pami lafoul Matyas pase, m pa kwè li te sible, pase nan moman an gen anpil moun y ap depòte. M fini pa kwè ke li te sible paske lè m al gade pòs ke Daddy yo fè, jounal ofisyèl dominiken an fè lè yo depòte m nan, m al gade atik ke yo pibliye sou depòtasyon m nan ki sòti jou menm yo depòte m nan, m santi te gen yon demach de visibilité de la déportation. se te le kote politik paske anpil demach te fèt pou m pa t rive sètènman te gen ti koulwa vre pou m pa t rive men m pa t chwazi koulwa sa yo piske Pou pa t rive ki bò?
Pou m pa t rive sou fontyè a
men mwen pa t poukò m m te akonpanye de 2 jèn m te santi li ta irèsponsab Kiyès ki fè demach sa yo?
Wi 2 jèn Hervé ki koabite avè m pandan tout 3 zan m nan Repiblik Dominikèn Wi demach yo pran de leta dominiken pou ta di ou an danje nan peyi ou Demach de O nivo, bon, mwen te gentan an kontak avèk ACNUD, yon ajans onuzyèn ki Repiblik Dominikèn, kote mwen te gentan fè yon pakèt entèvyou sou kondisyon m, sou batay devan anbasad, sou yon pakèt bagay. Se swit avèk demach sa yo ki fè jodi a mwen la. N ap tounen sou sa pi tou. Men, tout lè mwen t ap gen pou m depòte a, mwen vin konnen pli ta ke se yon demach ki pa t ap ka. Kanpe. Menm kan yo te, m te gen posiblite pou m te desann, men se te fo. Se lè m rive, paske lè ajans lan al chèche m o nivo de kote yo te mete nou an, Dominiken yo di m pa la. E je done mon vrè non. Sa vle di, kan mwen antre, mwen di, mwen, mwen se Jean Toussaint Frantz, se pa mon nom d'acteur, se pa de personnage, je done mon vrè non. Vu ke ajans lan konn vrè non an e yo konn pèsonaj la tou, li t ap fasil pou yo pran m. Depi kote yo pran m nan, j'ai appelé l'agence pour dire que men yo pran m, yo arete m san yo pa di m anyen, yo mete m nan yon cellule, j'ai passé presque une heure de temps là-bas, yon cellule peut-être kèk, yon bagay kote 2 moun, 3 moun ka kanpe te gentan nenpòt 13 moun. Lè w rantre Repiblik Dominikèn, ou pa janm fè yon demach pou w legal, pou w jwenn yon azil politik? Se sa m ap di w la, se ke depi lè m antre, 1 an aprè, apre yon pakèt menas e ajans onudyèn nan ki se ACNUD kontakte m pou yo mande m kòman m ap viv e sitou pwoblèm sekirite ke jèn gason nan Jeunesse Paix Propre Haïti te fon demach pou te fè ke gon ajans ki pale avè m depi nan operasyon m paske apre blesi w lan byen antandi te gen de nè ki koupe nan powèt mwen m te oblije sibi yon operasyon men se te yon ajans ki soti ki menm se ajans venezyelyèn ki te bezwen mwen antre Venezyela pou operasyon an, mwen pa t santi m konfòtab pou vwayaj sa a, m te di pito yo fè l Sendomeng. Yo fè l, apre sa m vin jwenn kontak ajans ACNUD lan ki yo menm yo yo asiste m psikolojikman, enpe sosyalman tou defwa. Epi bon, yo menm, yo, yo gen yon kontak, yon koneksyon avèk e imigrasyon Repiblik Dominikèn, otomatikman ke ou lan yon pwosesis avèk yo, li vin fasil pou yo fè jonksyon an, pou yo, pou yo retire w lan pwoblèm nan, ann atandan yo, yo ba w regilarizasyon, piske Repiblik Dominikèn pa vrèman bay azil politik. Yo kapab ba w yon dokiman ki ka pèmèt ou sikile. San yo pa depòte w, e anpil fwa yo konn depòte w avèk dokiman nan men w. Uhmm. Ou pa t janm gen dokiman sa a? M pa t ko gen dokiman sa a. Men te gen pwosesis pou w genyen l? Te gen yon pwosesis, te gen yon anchenman pou m te genyen l. Uhmm. Mwen vin genyen l aprè depòtasyon an. Uhmm. Piske ajans lan te kounye a vin fè yon ti mache prese, yo vin pèmèt ke m genyen l. Uhmm. E mwen genyen l jiska dènye moman m ap antre Etazini an. Alò, demach pou antre Lèzetazini se ACNUD ki pral kòmanse Se ak nou yo ki. Pale n de òganizasyon sa a, paske ou di demach yo te kòmanse depi avan menm, aprè lè w fin blese y akselere. Wi y akselere, lè m kòmanse gen machin tente, moun k ap vin frape pòt mande mwen, chèche m tout kote pou yo pran m, te gwo demach kon sa. Epi m pral kòmanse pale avèk ACNUD, epi m pral jwenn yon asistans kote yo fè entèvyou avè m, chèche konn kote m rete, yo. Esplike yo sitiyasyon m e se te biza, se ajans sa a mwen rakonte l tout sa m fè devan anbasad a chak fwa. Se mwen menm ki di yo se yon kochon blan m te touye devan anbasad la. Yo pa t ka idantifye vrèman sa. Yo di tout diskou, tout demach yo, tout lè y ap fè entèvyou avè m, mwen rakonte anfile an egi. Mwen mwen etone lè m ap gade sou rezo sosyo ke moun yo ap mete montre foto a ba yo. M te remèt yo tou, m montre foto yo. Foto pèp la tap pibliye sou rezo a lèm antre an, mwen menm mwen bay yo mwen menm.